Ahh kòman nou ye la e nou konn prensip la deja si w abòne chanèl la nap di w mèsi si w poko abòne tou nap di w se moman pou fè l ebyen te gen yon ensidan ki rive nan randevou 33 yèswa kote ke Blo de di fè yon Dina tap pèfome, te gen atis envite, bla bla bla, apre ouverture biznis il def an Ayiti. E gaz bay nan pwogram nan. Men otomatikman deblozaj sa fin fèt, tout rezo sosyal yo son sèl koze. Se Florans, se Florans, se Florans. Men mezanmi, mezanmi soyons serieux. Lòt la jis ledo hey di lap fè yon pwogram mezanmi. M wè depi nan kòmansman lè lòt la pwojte pwogram pa l la le 3 oktòb la tou son pakèt pawòl anpil. Kòmsi m ta di w 3 oktòb sa se Blondedy ki te kreye 3 oktòb sa se pou li sèl li ye. Pèsòn pa gen dwa òganize anyen nan dat 3 oktòb sa. Mezanmi nou malad. Blonde di ap fon bagay jis ayiti. Lòt la met on pwogram jis Ledo e Idi mezanmi ki pa gen rapò menm menm menm menm avèk pwogram Blondedy. Nou pale fatra, nou pale fatra. Men kounye a men gaz bay nou pwogram ki jis ayiti. Pou 95 pousan nan nou. Bon Wiser menm fèm wont nèt etan yon nèg ki fè pati media poul m wèl misye desann nan labou sa nan eta sa yè map gad live misye pou misye do kareman Florence voye kraze program nan ou paka ou rele tèt ou animatè ou fè ou fè pati media pou wap desann vant ou konsa pou antre nan kan drivayèz pou wap desann vant ou konsa menn wap desann valè media a menn. Ou pa gen prèv ou gaz bay non program. Ou pa ka di directement ou di e Florence ki voye bay gaz. Epi wap rele tèt ou animatè. Em tap tande w byen nan show la avan yè, ou di anvan w bay enfòmasyon, fòk ou enfòme pou byen enbi de sa wap di a. Epi yè m wè w desann vant ou wap voye monte ou di e Florence ki voye kraze program Blondedy. Mesye nap kraze. Nap kraze pwòp tèt nou, nap desann valè nou, pa kite lajan fè nou fè tenten ti mesye. M gade yon pakèt moun sou rezo sosyal yo, m gade gon ti granmoun e kanada wi fizi bwa, oh e al kraze pwogram florence la, al bat chèn kreyòl, men mezanmi nou pa ka ap sal kò nou konsa, ki prèv nou gen? M ta swete ke Blondedy vini pou l bay eksplikasyon, pou l bay vrè vèsyon sa k pase a. Mwen menm men ki mwen menm otomatikman sa rive men ki kote mwen. Nan antouraj Blondedy, nan tout moun ki avèk li Ayiti yo, son pakèt kat make. Son pakèt aktè Facebook ki pa respekte moun, ki rantre nan pèsonalite moun jan yo vle. Yo antre nan fanmi moun, yo di moun sa yo vle a dyòl yo. Depi yo chita dè telefòn yo, yo chita devan yon kamera. Prezidan pa bòpè yo, wa pa papa yo. Yo di moun sa yo vle a bouch yo. Men pakèt aktè Facebook kap make sa yo tou ki te nan antouraj Blondedy. Nou pa panse tou sa yo konn ap di a bouch yo sou Facebook tou ka rann sa k rive yèswa a te rive tou? Nou pa panse sa? Kòmsi nou panse tout sa k fèt sou Facebook ret sou Facebook? E sa nou panse? Anben al kwè sa. M wè anpil nan nou otomatikman sa rive se Florence nou gentan di k voye kraze pwogram. Florence ki voye kraze pwogram. Nou gentan di Florence pa ka al Ayiti. Men mezanmi nou mechan. Nou mechan. Nou mechan, nou enferyè, nou enbesil, nou inyoran an menm tan. Mwen menm otomatikman sa rive m di ah e dam sa gon pakèt kat make yon pakèt aktè Facebook nan nan antouraj li ki pa respekte moun yo di moun sa yo vle avèk bouch yo ebyen aktè Facebook sa yo gen dwa gen moun e pou yo menm yo te vin bay gaz la wi e sa tou wi sak rive a gen dwa pa menm gen anyen pou wè avèk Florence nan men kòm se li nou pa renmen. Otomatikman elik vin nan bouch nou. Florence voye kraze pwogram. Peggy nou di anpil. Men, la sèl choz. Kòm ou konnen sou Facebook pa janm gen zanmi, pa janm gen moun ki nan kan vre, se lajan k fè yo mache. Kou gon lajan k pa tonbe, verite a gen pou vin sou tab, tout moun ap konn sa k te pase nan randevou 33. Ann ret branche.